Pou jan nou byen boule ansanm avèw isi a wap fè ti kòb ou byen pwòp pouw retounen a Neyò pou janw dim kòman ou tap pase mizè a Neyò ou kwè se nan menm sitiyasyon sa wap tounen ankò Samy sak pase menm èske ou gen yon pwoblèm dim non esplikem.
Non patron, se pa paske m gen yon pwoblèm non. M jis ap tounen, m anvi wè moun mwen yo, m anvi wè manman m anpil. Depi m vini an m poko janm pale avè l. M anvi wè yo, fòk m tounen al wè yo. M anvi wè yo twòp, patron. M p ap rete, m p ap rete ditou. Mwen, avan patwon an vin konnen tout bagay, m pa deside rete. Mwen, m oblije ale nan peyi m. Dayè, manman m pap fatige avè m, manman m pap bouke avè m, l ap toujou la pou mwen. Li te deja la pou l te ede m nan tout sans. Tan ke m vin mouri lavil la, papa, m ale andeyò. M pap mouri pou yon fanm, papa. Si patwon an vin konnen, li ka menm pete bal nan tèt mwen. M pa nan bagay konsa menm. m ap oblije tounen andeyò.
Patron, sa k pase menm? Paske m wè Marco di m li p ap rete. Genlè ta sanble misye ale wi paske li te di m li p ap rete e m leve maten an m pa wè l. Kisa k pase menm? Genlè se sam te esplike ou avan yè a li genlè dwe konnen sa li deside ale patron m pa tap baw manti non patron ou wè li ale vre ou wè se yon bagay ki verite yon bagay ki reyèl m tap diw la paske ou wè ou wè Marco deside li kite kay la li ka bwote demwazèl la wi patron fòk ou swiv demwazèl la wi.
Ah m te pale ak Sandy m pa kwè. se yon bagay verite non. Sandy te dim tout bagay, li te dim li pa gen oken santiman pou jenom nan. Men jenom nan dim se fanmil li anvi wè ki fè li ale. Li di lap tounen ankò wi. M pa konnen paske li dim se fanmil li anvi wè ki fèl ale, li anvi wè manmanl, li anvi wè ti sèl e sak fè li deside ale. Men m pa kwè se pou sa ou te esplikem nan non. M pa kwè Sandy tap nan yon bagay ansanm avèk vye nonm nan.
Ahh patron e sa w di sa vle di ou kwè se manti map ba ou ebyen ok pa gen problèm pa gen problèm kòm jenòm nan di li gen pou tounen ann swiv pou n wè pa gen problèm swiv yo anndan kay la pou wè.
Antouka Samia ale wi Marco degajew pou pou jere travay yo menm jan w te konn ap fè yo a pou deside al mennen m nan travay chak maten pou al chèche m pou kontinye netwaye lakou a byen pwòp jan ke ou jan ke ou te konn fè l deja ou deja konnen se nou 2 k te nan lakou a Marco al fè detwa li 3 semèn andeyò m kwè lap tounen wi paske li dim se fanmil li anvi wè lap tounen men pou sa w tap eksplikem nan m pa kwè li nan yon bagay ansanm avèk Sandy m pa kwè sa ditou.
Ohh Samy pitit mwen sak pase? Genlè se pa ou menm sa ta sanble mwen nan yon rèv. Kisa? Epa depi lè w ale a Samy ou pa janm rele m ou pa janm Di m kòman w rive a kòman w pa rive kòman w viv lòtbò a apa ou tounen kisa k pase menm apa w pa rete Di m non pitit mwen. O manman pou jan m te anvi wè w Ou ta vin anbrasem manmi anvan w komanse pale avem pou janm te anvi wew manman ah manman pwoblem pwoblem ki fem tounen isit pwoblem ah gen anpil pawol poun pale manman men ou konnen m vreman bouke m vreman fatige la ta sanble se pita nap pale wi paske m gen anpil koze poum diw. Sak pase ou menm pitit mwen? Sak pase menm? Wap fè kèm sote wi ou gen yon bagay ki rive ou lavil la pitit mwen? Sak pase ou menm? Mezanmi Samy ou fè kèm sote wi ou pa janm relem nan telefòn ou pa janm rele Florence pou di kòman nou kòman ou ye kòman wap viv lòt bò a se konsa m rete ou gade ou banm m gade ou banm yon sipriz konsa ou rive sou mwen sak pase menm? Dim kisa w genyen? Manman, se pwoblèm yon demwazèl ki fè m tounen isit la. M kwè istwa sa a vrèman long. M ap, m ap gen tan esplike w li. M ap gen tan esplike w istwa sa a paske fò m esplike w kòman m te fè rive lavil la, kòman m t ap viv, kiyès ki te ranmase m lè m fèk rive manman. Men ou konnen m vrèman fatige la. M ap di w pita. M ap pale avè w pita manman. M pral fè yon ti kouche pou m repoze.
Marco, sak pase? Epa m antre la depi maten m pa wè Samy. Sak pase menm? Paske Samy konn toujou la, m wè papa m antre se ou menm kal chèche l, m pa konprann, kisak pase menm? Kote Samy? Bagay la pral grav wi. An, lè m te di w Samy t ap tounen andeyò a, ou pa t janm kwè m? Eske m konn ba w manti deja? Samy deside ale, li pa rete. M te di w sa deja, Samy ale. Samy an deyò kounye a.
Oh, mezanmi Marco, yon bagay serye di m la, Samy ale? Poukisa Samy ale la menm? Samy ale l pa menm di m menm? Oh Bondye, kisa m pral fè? Marco, di m se pa vre non? Eske ou pa gen nimewo l? Eske ou pa gen ou pa konn adrès li? Marco ale m pa konn adrès Marco e zanmi.
Wi li te banm adrès li. Samy te banm adrès li. Men si m ta ba w adrès la fòk ou ta peye m. Dayè ou deja konnen kisa m bezwen. Fòk ou ta peye m. M pap ba w li pou granmesi non.
Oh Marco al te baw adrès la ebyen banm li non dim konbyen kòb poum ba ou.
Oh mesye gad zanmim nan apa zanmim nan tounen woyy. Gade koman m pral byen pase. Monchè ou te vrèman mankem wi menn. Depi w ale a menn. M telman ap mal pase menn. Chak fwa m vini la se desepsyon sou desepsyon m ap pran. Gilò pa t pale ak manman w avan w ale menn pou sa w te di m nan. Paske chak fwa m vin la, m wè l voye m ale l pa atrap mwen.
O, sa k pase menm? Manman m pa òganize l byen ansanm avè w menn. Èske w pa konn vin la? Paske jan m te di w la, ou te ka toujou fè l menn. Menm lè m pa la, m kwè manman m t ap aji avè w menm jan m te la menn paske li te konnen ki bon zanmi m ou te ye.
A monchè, manman w pa moun menn. Chak fwa m vin la, m menm mande manman w rann pou m rann li sèvis, lave veso, foubi chodyè pou li menn. Manman w voye m ale, l pa atrap mwen. Poko janm ban nou ti manje la non menn. Aah e konnya m pral byen pase monchè chak jou m pral vin la paske e konsa sa te toujou ye.
Ebyen pa gen pwoblèm non baz, pa gen pwoblèm map toujou la pou ou, konnen se bon zanmi m ou ye monchè. Ou ka toujou vin manje avè m men, pa gen pwoblèm men. Ou mèt mande nenpòt sa w bezwen an m ap ba ou l, men sof ke sa ou konnen m konnen an pa rive sou li non, paske ou deja konnen m p ap kapab. Ou mèt mande m kenpòt kòb ou bezwen an m ap ba ou, jis ban m adrès la silteplè. A non, m p ap ka ba w adrès la, m p ap ka ba ou l. Se sa w konnen m konnen an e li pou ban mwen. E li pou ban mwen. Ou poko janm bezwen adrès la. M ta gentan, m ta gentan wè ou kap di m ou dakò. Fòk ou ta gentan dakò la si w te bezwen adrès la. Sèl sa pou ta ban m, pou m ta ba w adrès la.
A non Mako, si se pou sa m pap kapab non. Ou mèt mande m kantite kòb ou bezwen an, m ap ba ou l. Men, si se pou sa, ou mèt pase lwen de la, m p ap kapab. Ou mèt mande m kantite kòb ou bezwen an.
A, Ou poko bezwen adrès. Ou poko janm bezwen adrès. Si w te bezwen adrès, ou ta pale deja. Ou poko janm bezwen adrès.
An ok pitit mwen e sa map di paske m konnen ou pa tap fè yon jan de bagay konsa paske m kwè nan ou m kwè ou pa tap frekante yon moun konsa paske ou deja konnen istwa jenom nan deja li pa gen oken fanmi li pa gen oken zanmi isit pou te pou se yon moun konsa ou tal annafè avèl m pat kwè sa ditou. Non papa pa okipe marco papa pa okipe marco kap baw pawol.
Bonswa ma tante men mwen ankò wi kòm nou te pale m te diw lèw bezwen kèk sèvis pou te relem poum te vin ranou men w pa janm relem sak pase menm tout chita m chita map tann m wè w pa relem. Non Jeno, m konnen sa k fè w te di m pou m te rele w la. M konn se manje w te bezwen, m pa gen manje. Ou pa t ap janm vin rann mwen sèvis yo pou granmesi. Se pou manje w t ap vin rann mwen yo. M pa gen manje. Piske m pa gen manje, m pa rele w. Sa vle di matant depi Samy ale a ou pa janm fè manje? Ou pa janm moute chodyè isi a menm. Se depi Samy ale a wi m pa janm manje anyen isi a. Ou jenòm, sa se pa kesyon pou poze m non. Dayè ou pa rete isi a. Se 2 pitit ke m genyen. M pa konnen m gen 3 pitit. Marco, jan bagay yo ye la menm, m pa m pa deside rete non paske m wè jan demwazèl la ap pesiste m la genlè m pap ka reziste devan l, m ap oblije kite kay la m ap tounen kote m te soti a andeyò. Byenke m pa gen okenn moun isi a, m pa gen kote pou m ale men kote m konnen an m ap oblije retounen la paske. Si patwon an vin ta aprann yon bagay konsa, sa ke demwazèl la di m nan, m kwè li p ap bon ni pou mwen ni pou li e m kwè m ka mal pase. M pa oblije rete, mwen prale, m ap tounen andeyò. E m ap tounen san ke demwazèl la pa konnen e ni m p ap di patwon an poukisa m ap tounen andeyò. Ohh! Misye pral kraze peyi a. Ohh! Ou serye Marco? Wap tounen andeyò? Ebyen depi ou wè se sa kap bon pou ou, ou ka tounen wi men paske si ke ou pa vle demwazèl la mete ou nan cho, ou konnen patron an kòman li son moun dwòl si ke li ta vin aprann yon bagay konsa m kwè li pap bon pou ou ditou. Ebyen ou mèt tounen, tounen paske li pap bon pou ou m deja analize sa pap bon pou ou menm, li pap bon pou ou relasyon ou menm ansanm avè. Sendy a yon bagay kap enposib patron an pap dakò menm pap dakò ditou ou mèt tounen andeyò men avanw ale fòk ou ta banm adrès ou wi menn fòk ou ta banm adrès ou ou pa janm konnen yon jou mka pase wèw.
Monchè, kote m rete a pa tèlman difisil. M te kwè m te di w deja. Kote m te di w avan yè a, depi w rive la, depi w rive la, inikman depi mwen w ap jwenn mwen. Se la m toujou poze m. Depi w rive la ou mande pou mwen, w ap jwenn mwen. Antouka, m p ap rete. M p ap rete. M ap gade pou m wè apre yon semèn, si demwazèl la toujou ap pèsiste, m ap tounen andeyò. M ap jis di patwon an ban m kòb pou m ale, m ap tounen. E pigaw fè demwazèl la konnen adrès kote m rete a non paske sil konnen m kwè sa ka pi grav. E pa di patwon an si se andeyò m al paske map dil map tounen men m pap dil ki kote m prale m pap dil poukisa ke map kite kite lakou a.
Mesi kareman pou sa me vin dim lap tounen an deyo. Misye pa konn janm kontan la non menn kounya m pral met plis may pou m wè si ma gen fanm nan. Bon sak dwe ba misye konsey sa li pral tounen an deyo. Ou fem byen kontan. Sil pat tounen sel mwen k konn koman m ta pral aji avel. Paske m konnen Jeff tap banm sa nan bon ti mamit. Ah jodi m tap mande w renmen wap fè stil sou mwen se Samy ou renmen apa Samy pral kite kay la Samy prale wi wap resi renmn avèm atò.
M twò byen frekan wi Marco kisa w pèmèt ou di m la m pral renmen avè w atò kòman m pral renmen avè w la Enfini kote m vin avèk istwa sa Samy prale a monchè manti ou fè Samy pa prale pyès. Samy pwale Manti ou fè Lèfini ou di pou m renmen avèw se sa ou di map mache fè E pa sa non papa m pral pote plent pou ou paske m wè w kòmanse twòp pou mwen anndan kay sa. Ohh misye pral kraze peyi an. An ou pa kwè se Samy pwale An bon Eske m konn janm di w sa deja Si w wè m di w sa sèke se yon bagay ki verite Ou pral resi renmen avè m atò.
Ok kòm Samy al mennen papam nan travay map tann Samy antre poum pozel kesyon sou sa poum dil kisak pase ki fè li pwale andeyò a ka se manti wap ban mwen wi Marco paskem konnen ou son moun ki gen lang long e ka se paske ou bezwen ou bezwen dim yon lòt pawòl se sak fèw vini avèk pawòl Samy pwale andeyò sa èske se papam ki dil ap voye Samy andeyò. Epi se pa vre menm jwenn avè w.
Patron, ta sanble se dènye fwa wi m al chèche w nan travay. Ta sanble m ap tounen andeyò paske m vrèman anvi wè manman m, m anvi wè ti sè m nan anpil. Genlè m p ap rete fin fè mwa non, m ap oblije tounen andeyò paske moun mwen yo manke m anpil. Fòk m tounen al wè yo. M pa konnen si ke m ap tounen antre. Vin kontinye travay ankò men m kwè map rele w nan telefòn map di w tout bagay.
Ooh Samy kòman wap tounen andeyò a pou jan w alèz nan kay la kisak pase menm kisa w gen ki fè wap tounen andeyò a. Pou jan nou byen boule ansanm avèw isi a wap fè ti kòb ou byen pwòp pouw retounen a Neyò pou janw dim kòman ou tap pase mizè a Neyò ou kwè se nan menm sitiyasyon sa wap tounen ankò Samy sak pase menm èske ou gen yon pwoblèm dim non esplikem.
Non patron, se pa paske m gen yon pwoblèm non. M jis ap tounen, m anvi wè moun mwen yo, m anvi wè manman m anpil. Depi m vini an m poko janm pale avè l. M anvi wè yo, fòk m tounen al wè yo. M anvi wè yo twòp, patron. M pap rete, m pap rete ditou.